2021 se panse ke nou estime ke nan kad asasina prezidan gen de moun ki ta supose reponn sou kesyon la jistis ke nou menm nou wè ou neglije yo an tanke ou organizasyon ki la pou proteje tout enterè sosyete a, nan kad sa nou te oblije depoze plent sa a pou nou te di ke a komisè gouvènman e gen 2 pèsonaj la ki trè zepotan pou yo tande nan kad dosye sa a. E a sèt faz m panse ke komisè a gen pou devwa pou l pran yon dizidwa sipletif pou l mete Jij denstitisyon an okouran pou dosye a kapab fè chemen. M panse ke nou tout se Ayisyen, sa k pase a, m pa kwè gen yon moun ki aksepte l jan l pase. De ki pèsonaj w ap pale?
M vle pale de Jovenel Moïse. Prezidan Jovenel Moïse. Moun yo te tande yo? Hein?
Pèsonaj ou di yo te tande yo? Non, men sa se, se ke moun, ou kapab gade ansanm avè m, Mesye Ariel Henry e Léon Charles. Ok? Se nan kad dosye sa a e nan kad 2 pèsonaj sa yo nou vini depoze plent sa yo. Ok, nou te depoze plent lan dat di 26 out, jodi a la ki sa nou vin fè la? Nou vini avèk yon jij de pè an prezans sekretarya pakè a pou di efektivman wi yo resevwa plent sa a. Sa vle di ke pou pèsòn pa di ke òganizasyon an di li te depoze yon plent men li pat rive kote li te dwe rive. Apati de konsta sa, yo reponn wi efektivman yo te resevwa plent lan. Kounye a nou menm nap tann pou plent lan fè chemen l o moman opòten pou nou konn kisa lajistis ap di ak plent sa. Chanmèt se pa yon demach anplis? Lè nou tenu compte de type de personnalité, nou swete ke le commissaire du gouvernement tande. Pale politik nan levann nan anpwen. Bon, efektivman, jodi a jan nou ka wè li, nou menm o nivo òganizasyon sosyo politik Viv Ayiti, nou gen yon plent ke nou te depose nan pakè a jou ki te 26 out lan.

Ariel Henry te an kominikasyon avèk youn nan prensipal akize anndan krim sa a ki se Félix Badio. Donk, nou pran Direktè Jeneral Lapolis AI a tou, an palan de Léon Charles, misye anndan menm rapò sa a, RDDH site a plizyè repriz, Jovenel Moïse te rele misye mande misye li an detrès li nan yon sitiyasyon difisil vin sove lavi l. Jiskaske Jovenel mouri misye pa janm mete pye l nan zòn nan. Pakont nou menm antanke òganizasyon o nivo de la sosyete sivil k ap batay pou dwa moun, vi moun respekte anndan peyi a, E sitou pou yon enstitisyon tankou laprezidans. Kontrèman avèk sa anpil moun panse, tankou n ap mennen yon batay pou n jwenn jistis pou Jovenel. Nou pa p batay pou n jwenn jistis pou Jovenel, paske Jovenel pa t vle popilasyon an jwenn jistis. Li pa t vle peyi a jwenn jistis. E se sa k fè, avan l mouri, li kraze tout enstitisyon nèt ki gen anndan peyi a men nou vle pou yon egzanp trase pandan jenerasyon nou an enbyen jiskaske jenerasyon sa al disparèt sou bout tè sa pou kestyon asasine yon prezidan pou bagay konsa pa repete ankò nou vle kelkeswa lè ta gen yon prezidan anndan peyi a. Kèlkeswa pwoblèm ki te ka gen, ke Momoun te ka gen ansanm avèk li, pinga yon moun mete nan tèt ou ou pral asasine yon prezidan. Se 2 bagay ki grav. Donk, nou menm o nivo òganizasyon sosyopolitik Viv Ayiti, nou te depoze plent lan nan dat 26 out. Jodi an, nou konnen ki jan peyi a ye. Talè a l di n pa t genyen plent ki te depoze. Nou depoze plent lan, nou vini avèk avoka nou, Nou vini avèk jij de pè epi grefye pou yo vin konstate pou nou ke plent la li bèl e byen depoze o nivo pakè kont Ariel Henry, kont Léon Charles. Kounya l rete avèk komisè di gouvèneman pou l pran responsablite l nan kad travay, nan kad plent sa a, li menm li konn sa lalwa di pou l fè, se dapre selon wè jan avoka Sot di l. desizyon komisè di gouvèneman an gen pou l pran. Donk, komisè di gouvèneman an, non sèlman nou voye plent lan ba li, nou depoze plent lan, men nou fè l pa de rapò a tou. Nou depoze dokiman rapò a rnddh la ba li. E avèk dokiman an, li menm e plent lan, li gen ase de eleman nan men l pou l pran responsabilite l de moun sa yo, pou l envite yo pou yo vin reponn kesyon lajistis, in fwa pou tout, pou jan de bagay sa yo pa repete nan mitan sosyete a ankò.

Nou vin avèk yon jij de pè pou fè konsta ke bèl e byen plent nou an li onivo pakè de Pòtoprens. E kounya la, tousuit nou fin pale, nou menm ki jounalis ki la, se pou n al poze komisè gouvènman an pre e kesyon, ki sa l pral fè avèk plent sa a? Pase nou pa vin fè yon plent mete nan tiwa misye. Dayè pou n vin la, nou fè gwo egzèsis, dayè tout moun konnen espas nou ye a, ki espas ke l ye. Sa vle di, nou pa vin la pou n vin jwe. Jodi an fò tout moun dakò. On nèg paka premye minis. Pou rapò rnddh la di ou pale pandan e avan aksyon, pandan aksyon e menm aprè aksyon an, epi ou toujou rete kòm premye minis, tout moun ap gade w nan je, kòmsi pa gen okenn moun ki kapab di w anyen. Kòmsi direktè jeneral lapolis lan, on nèg mete on arete nan men w ki di w se direktè jeneral AI, ou gen tout kalite frè, ou gen valiz fich gaz ou nan men w, ou gen pil nèg k ap ba w sekirite, gwo machin nimewo 1 lapolis nan men w, Rapò NDDH la di, Jovenel rele w ant 3 a 7 fwa, ou pa vin sove l ou kite l mouri, donk jodi a lavi ki moun ou ka garanti? Sekirite ki moun ou ka garanti? Nan kontèks sa a, Viv Ayiti vin pote plent e Viv Ayiti vin konsolide plent li e nou vin la a pou n di komisè gouvènman an, pa gen okenn nèg k ap vin devan w la ni kòm premye minis ni kòm direktè jeneral, pase nou menm nou vin la kòm sitwayen, kòm sitwayen avize, nèg yo ap reponn kesyon layisis. Y ap depoze kostim premye minis yo a, y ap depoze kostim direktè jeneral yo a, lè sa a pap gen okenn nèg ki gen okenn aparèy etatik dèyè l pou l vin bay presyon avèk komisè gouvènman an, paske lè yon nèg se premye minis, komisè gouvènman an se sibaltèn ou l ye, ki jan w li pral poze w kesyon si l konnen ou ka fè l nenpòt bagay? E jodi an la a, nou vin di fòk sa sispann. Gen moun ki panse se jistis nou vin mande pou Jovenel, non! Nou vin di jistis pou la prezidans. E nou vin di pou kelke swa moun ki rive prezidan pou sa pa repwodui anko. An Timote Rony ap fè politik, m pa ka prezidan peyi a demen. Gen nèg ki prezidan peyi a yo fòme pase m. M pa ka prezidan peyi a demen. Si m prezidan peyi a, demen se kòmsi vakabon pral vin asasinen m konsa. E nou fè l tou pou n di kelke swa ayisyen ke w ye a, ou pa gen dwa melanje avèk etranje pou asasinen yon ayisyen parèy ou. E nou menm, m ap fini pou m di, ke nan bon lojik nou te advèsè politik Jovenel men nou pat advèsè l pou nou te touye l e nou pa pran okenn plezi nan sa k rive a la a. E menm jan nou vin la a, n ap mande lajistis pou l fè presyon pou n konnen kisa Ariel t ap di avèk prezime kriminèl Badio Joseph avan asasina a, pandan asasina a e aprè asasina a. Men tou nou vin la pou n di komisè gouvènman fò rele direktè jeneral lapolis lan pou n konnen. Ebyen poukisa jovenel rele w ant 3 a 7 fwa ou pa vin sove l alò se bon pil moun ki mouri deja ou rete nan pòs ou masak fèt nan diferent katye popilè ou rete nan pòs ou men polisye yo la an difikilte yo rele w ou pa vini le 12 mas ou pa vini ou kite yo mouri jodi a la ankò menm prezidan ki fè w gras meton arete prezidansyèl yon arete nan men yon fo direktè jeneral lapolis ou kite l mouri donk nou vin la pou n di nou menm nou pap fè bak nan konba ke n ap mennen an pa gen moun ki ka dewoute n. Timote, viv Ayiti retire kòl. Lè w depoze yon plent se li li va de otorite yo pou fè swivi men nou vin fè konsta pou fè ki sa? Non men se nòmal si w fon plent ou depoze l si pa gen yon jij de pè ki pou l ki pou vin gade efektivman plent ou an la nenpòt lè nèg ka vin bay manti di w pat depoze plent vre. Li pa gen nimewo yo pa anrejistre l? Li gen nimewo valè dat. Dosye ap pèdi la. Gen gwo dosye k pèdi anndan pakè a la wi. Kisa k ka di dosye viv Ayiti, plent viv Ayiti a pa ka pèdi. Se nan kontèks sa nou vini avèk jij de pè, nou vini avèk avoka nou, men nou envite laprès tou pou laprès konnen sa n ap di a se pa nan manti nou ye, nou gon plent ki depoze la. Nou pa nan okenn presyon avè nèg. Dayè nou klè wi, si yo jwenn misye enplike nan yon bagay, lalwa ap aplike menm jan li aplike pou kolonbyen yo. Men si yo pa jwenn li nan yon bagay. Viv Haiti pare wi pou di misye monchè eskize nou te konprann bagay la yon lòt jan ou eklèsi tèt ou devan lajistis sa fini. De pitit kesyon, kote nou depoze pèk la epi ki jij de pèk ta rele?
E pou kesyon jij de pè a, m pa otorize pou m di non l pase nou konnen kòman peyi a ye deja, dayè nou te wè gon jij de pè ki te al mennen konsta anwo a nou tande tout sa k pase m pap fè sa. Nan ki seksyon l soti kanmèm?
Non, nou pap fè sa. Li soti nan nan seksyon. Nou pap fè sa. Kot kote nou depoze plent lan? Grèf, pakè oubyen ki kote? Non, men kote nou soti a la ou wèl, sa vle di plent lan depoze yon kote pou komisè gouvènman an jwenn li dirèk. Rony Timothé, e ki. E pa mwen sèlman pou nou poze kesyon non, lè l fin la fò n al mande komisè gouvènman an kisa l ap fè a plent sa a. Rony Timothé, e Viv Ayiti retire kò l nan sektè demokratik la, n ta renmen konn prensipal rezon ki pouse l. Nap trete sa nan konferans de près men jodi a nap rete nan kesyon plent la. Rony se pa premye plent viv Haiti depoze nou konnen yon plent ki kisa nou kapab swete kom retonbe demach sa atant li lè n konsidere tou ki wol yon komisè gouverneman kiyes ki nome yon komisè gouverneman e tout sa ki genyen kom aleya kom poukwa nan kesyon plent sa kisa nou kapab atenn. M pa vrèman yon jiris non men m konn tande lè jiris yo ap pale, yo toujou di yon komisè gouvènman se avoka sosyete a. Sa vle di li avoka m, li avoka moun ki viktim, li avoka nou menm ki nan lari an. Sa vle di nan bon lojik komisè gouvènman nou ale nan kiyès ki te nome l. Men si ki responsablite l ap pran pou sosyete li se defansè yo a. Konfrè an vle mande w endepandans komisè gouvènman èske w panse ke l ka kontribye avèk pèt lan? Jodi an lajistis gen pou devwa fè ladiferans. Bay sak pase a la son bagay ki grav pou sa pa rive okenn lòt nèg ki sou pouvwa a. E pa menm jistis sa nap di ke Jovenel kraze a? Jodi an, lè n pale de jistis Jovenel kraze a, si Jovenel pat kraze jistis, nou pa tap vin la vin mande jistis pou li non. Fò nou klè nan sa wi. Men jodi an tou fò n fè yon presyon sou aparèj la. Nou kapab di a jistis pa bon, men gen anpil jij. Nan sistèm nan nou konnen ki se de zòm serye, ki se de zòm onèt ou pa gen twòp bagay pou repwoche yo non. Jodi an si nèg serye yo di yap pran lajistis nan, enben yap mennen l nan direksyon yo vle mennen l lan. M ba w garanti lap bay rezilta.